Donk, di desanm 1948, di desanm 192018, sa fè deja 70 zan depi ke Asanble Jeneral dè Nasyonzini te adopte la Deklarasyon Inivèsèl dè Dwa de Lòm. Sa ke nou kapab di nou wè se yon dokiman jeneral ki enonse yon ansanm de dwa ke chak moun dwe genyen e chak eta ki fè pati de Nasyonzini pran angajman pou ke yo al fè respekte lakay yo. Donk nou menm jounen jodi a la Ayiti pati a Deklarasyon Inivèsèl de Dwa de Lòm.

Pa egzanp, jounen jodi a la nenpòt kèl endividi yo kapab asosye yo ansanm pou yo fè yon òganizasyon pou yo defann oubyen pou yo revandike yon dwa kèlkonk. Jounen jodi a dwa pou moun fè manifestasyon lè yo pa dakò avèk yon bagay li garanti plizoumwen menm lòske gen vyolans k ap fèt ladan yo men pa gen moun ki ka anpeche twa kat moun senk moun yo reyini yon kote sa rele libète dasosyasyon an. Jounen jodi a la si n ap gade prezans 2 anpil medya k genyen, donk nou wè ke libète de la près li garanti, ansanm e sa ki gen a wè a dwa sivil ak politik yo ann Ayiti yo, yo plizoumwen yo respekte. Men lè n ap gade sa ki gen a wè a dwa sosyo ekonomik yo, yo lwen pou yo garanti ann Ayiti. Lè n ap gade e kòman pwoblèm sante, pwoblèm sekirite sosyal, pwoblèm. travay, chomaj la ap grenpe eskalye anndan peyi a. E lè n ap gade kòman sèvis sosyo de baz yo, gon pakèt moun ki pa gen aksè avèk yo, sou plan sa a, sou ang sa a, nou wè ke dwa moun yo pa respekte ditou an Ayiti. Jounen jodi a la, nou pa ka pale de deklarasyon inivèsèl de dwa de lòm. Donk chak moun gen dwa nan delè lalwa pou yo parèt devan jij yo. Nou konstate gen de gen de gen de moun ki anndan prizon ki gen setan ki pa janm parèt devan jij. Pami lèkèl nou menm nan Ojedèz nou gen yon ka ke nap trete e nou deja eta tranvaksyon an habeas corpus e ke jij la si ou swa pou l statye li ta dwe statye nan semèn nan la e li gen setan depi moun sa li menm li pa rive devan jij Lè nou fè demach pou n chèche nan al nan grèf tribinal la, nou jwenn yon sètifika negatif ki di yo pa janm wè yon dosye ki relatif ak ka moun sa ki anndan prizon sivil Jakmèl la. Donk nou wè ke gen. Se kisa yo akize moun sa? Yo te, yo akize moun sa tantativ de vyòl, tantativ de vyòl, konplisite de vyòl. E se te yon manda, yo te ekoure li sou òd Carlo Jean Louis an 2011. Kibo sa pase?
E nan vil e e se ta nan gèlè se nan vil la la nan an an nan nan son bagay ki pase nan nan nan nan nan komin jakmèl la e ke yo ta akize li konplisite de vyòl tantativ de vyòl e li te ekouye sou manda Carlo Jean Louis ki pa jwenn enstriksyon ankò depi lè sa pa janm gon ak denstriksyon k pwodui e ke lè nal fè rechèch nan pakè yo pa konnen e lè anal nan tribinal la yo di yo pa jwenn dosye donk pwiske sou baz yon sètifika negatif avèk yon sètifika de kou nou menm nou entante e yon aksyon ba devan an habeas corpus pou ke nou ta wè si li te kapab jwenn libète l. Paske si yo si yo kondane w si yo akize yon moun de vyòl sa vle di li gen dizan maksimòm pou l ta pase nan prizon men kounye a la l gentan nan setan pral uitan depi an janvye 2011 janvye sa pral fè l uitan anndan prizon si moun sa ta bije yo ta ba l yon sikonstans atènyant moun sa te ka gentan libere deja. Donk jounen jodi a, nou menm nou antre nan dinamik. Se pou moutre w kòman sitiyasyon dwa moun frajil ann Ayiti. Malgre n ap pale de Deklarasyon Inivèsèl Dwa de Lòm, n ap pale de Pak Entènasyonal Relatif o Dwa Sivil e Politik, de Pak de Dwa Sosyo Ekonomik e Kiltirèl, nou ratifye dwa relatif dwa dè zanfan, de Konvansyon Relatif o Dwa dè Zanfan ke nou ratifye, yon pakèt ansanm de konvansyon an matyè de dwa de lòm. Jiska sèt prezant minit, dwa sitwayen ayisyen yo pa sispann vyole. Sa ke n ap di? E sa ke n ap di nan okazyon sa a? N ap di dirijan yo e pa ka gen stabilite politik nan vyolasyon dwa moun. Pa ka gen stabilite politik lòske dwa sosyo-ekonomik moun yo pa garanti. Kòman yon nèg ki pa travay, ki pap travay kap vin domine tout la sent jounen. E nòmal depi gen manifestasyon fòl la. E nòmal pou lal kraze brize. E nòmal pou lal fè vyolans paske li menm gon vyolans anlè ki egzèse kontre li menm, lòske li menm li paka jwenn travay, lòske li paka voye pitit li lekòl, lòske li bezwen swen de sante li paka jwenn, lòske wal lopital sen michèl ou rive avèk malad la yo pa gadew. Donk tout sa yo se se se se dè se dè se dè mekontantman ki kapab fè moun reyaji. Paka gen stabilite politik, Pa ka gen lapè sosyal san dwa moun pa respekte. E nou ta renmen pou ke genyen efò ki fèt o nivo de leta a pou ke dwa moun yo garanti, moun ki nan prizon yo fòk dwa yo garanti, pèsòn andikape yo fòk dwa yo garanti, e ti moun yo fòk dwa yo garanti, pèsòn aje yo lòske yo pa ka travay ankò fòk gen sekirite sosyal pou yo. Donk e pou yo kapab viv apre yo fin atenn e oktojenè yo, gen moun 80 tan, 60 tan, 70 zan. ki pa kapab, yo pa gon pitit ki pou lonje lanmen ba yo, moun sa yo ap viv nan lamizè. Fòk nou gon refòm ki fèt o nivo de leta pou ke nou kapab teni kont de moun sa yo, le pli souvan kap viv nan andwa ki rekile anndan peyi a.
Deklarasyon Inivèsèl de Dwa de Lòm, 70 ans plus tard, ti moun pa ka al lekòl, ti moun pa ka manje, ti moun ap dòmi nan lari, gran moun pa gen kote pou yo dòmi, sa eske dwa sa yo, egal pou sa, li favorab a Ayiti totalman?
Totalman non, si n ap di. Se sèlman si n ap teni kont de dwa ki respekte nan peyi a parapò a deklarasyon sa yo. Se sèlman dwa libète dasosyasyon, libète de relijyon, libète de laprès, èske w konprann, e dwa sivil ak politik yo an jeneral. Nenpòt moun ka poze kandida, nenpòt moun ka al vote, nenpòt moun ka al nan eleksyon pouvi ke li pa gen yon sanksyon penal kont li. Men lè n ap gade dwa sosyal, ekonomik yo ki fondamantal la, Donk ou pa ka mande jounen jodi a yon moun ki malad, ki pa gen kòb pou l al lopital, ou pa ka mande moun sa a fò l tann senkan pou l al lopital. Èske w konprann? Donk, nou wè dwa sosyo, dwa sosyo ekonomik anndan peyi a, anplwa, e sante, swen sante, edikasyon, li, moun toujou nan difikilte pou yo, pou yo gen aksè a dwa sa yo. Se sa k fè ke nou di. E nou, e depi nou te adopte Deklarasyon Inivèsèl Dwa de Lòm nan, gen yon ansanm de tèks tou an matyè de dwa de lòm ke nou ratifye o nivo entènasyonal, men ki pa gen efè sou le teren, ki pa gen efè an reyalite sou peyi Dayiti. E sa k fè, malgre otorite yo ratifye yo, men yo pa fè ankenn efò pou ke dwa sa yo yo menm yo respekte. Chak moun anndan sosyete a yo menm, yo santi yo byen, y ap viv byen, non pa gen sa anndan peyi a. Ki sa konkrètman otorite ta dwe fè pou amelyore sitiyasyon sa? Premye bagay pou yo ta fè lè w anndan otorite se rezoud kesyon lamanjay, rezoud kesyon manje, rezoud kesyon edikasyon, rezoud kesyon jistis, rezoud kesyon e kòman n ta di sa alimantasyon an, rezoud kesyon chomaj la. Paske nou ta renmen aske gen yon gouvèneman ki pran kont de tout kategori sosyal k ap viv anndan peyi a. Donk se sa ki dwe fèt. Se rezoud pwoblèm sosyo de baz yo. Pou ke nou kapab gen stabilite anndan peyi a, pou ke nou kapab di omwen gen respè dwa moun anndan peyi a. Dènyèman la, Lasalin sot viktim yon chantaj la, yon krim. Donk, nan prelid de selebrasyon komemorasyon 270 èm anivèsè dwa de lòm nan, sa pa entèpele w? Sa entèpele m anpil. Jounen jodi a la, genyen, genyen, nou genyen yon gouvèneman, nou gen yon prezidan ki eli, ki frèchman eli, nou gen yon gouvèneman ki la a. Nou pa santi yo asire moun, yo bay moun, yo asire moun. Nan tout peyi omond gen dwa gen sekirite, men gon moun popilasyon bay manda lòske gen sekirite pou frene sekirite a. Jounen jodi a la nou wè gon siyans ki te fèt anndan palman an sou kesyon sekirite, nou wè son veritab, son veritab demagoji ki tap fèt. Jounen jodi a la kote popilasyon an ye, kote l ye. Jounen jodi a la nap gade sak rive Lasalin nan. Donk, son bagay ki grav. E jiska sèt prezan, mete de krim kap fèt o nivo Pòtoprens. Bandi avèk zam. Lè nap gade yon bandi, lè nap gade fizik bandi a, yon moun ki anndan yon katye popilè, ki pap travay, ki pa ka menm achte yon pen pou l manje, jounen jodi a lap, lap gwo zam nan men l. Kiyès ki ba l zam sa yo? Jounen jodi a eske leta sa nap mande pou ba nou sekirite a li pa konplis? Eske dè zotorite anndan leta a, kèlkeswa ak a nivo ke li ye a, o nivo senatè, o nivo minis, tout nèg bezwen gen kontwòl peyi a atravè gwoup gang yo. Donk jounen jodi a la, pwoblèm nan se, se, se, m plis kwè ke se dirijan sa yo, se yo menm k ap alimante nèg sa yo avèk zam. Jounen jodi a ou pral mande yon nèg Lasalin, ti malere, lè w ap gade fizik li, ou pral wè moun sa a, li ka achte yon zam konsa pou l, pou l, pou l simen laterè anndan yon popilasyon? Donk jounen jodi a la, gouvènman li pa rasire popilasyon an pou l ba l garanti. Paske le dwa a la vi se youn nan premye bagay nan atik premye deklarasyon inivèsèl de dwa de lòm nan wi. Ou moun pa jwenn la vi, ou pa ka achte la vi nan mache. Jounen jodi a nou pa ka banalize la vi pou yon gwoup nèg, plizyè gwoup nèg chita anndan de katye popilè ap seme la terè. E m ba w garanti tout nèg ki la a anndan gouvènman konn gang sa yo kiyès yo ye, sa k mèt yo. Ki chèf ki kòmande? Donk mwen panse ke popilasyon an, se li menm ki pou pran desten l an men, nan pwochèn fwa yo pral nan eleksyon, pou yo vote de moun ki kapab e petèt e reponn a aspirasyon yo.